Gwo bonjou pou nou tout, men prensipal nouvèl k ap domine aktyalite a soti premye pou rive 7 out 2026, ki wòl Gresp Pwojè ap pote pou nou? Semèn sa a, te gen gwo devlòpman ki gen rapò ak tps pou Ayisyen, sitwayènte depi nesans ak sèvis legal pou timoun imigran ki pa akonpanye. Uscis chanje fason li trete aplikasyon Kote prèv ki nesesè yo manke epi ice anonse yon politik nan tout peyi a pou itilizasyon kamera sou kò ajan yo. Nou pral fè yon mizajou tou sou yon operasyon federal lapolis nan Iowa. Gade sitiyasyon mache travay Ozetazini epi ba ou dènye nouvèl sou lagè ki enplike Iran ak Ikrèn. Ann kòmanse ak imigrasyon. Te gen yon lòt gwo chanjman semèn sa a pou Ayisyen ki gen Estati Pwoteksyon Tanporè oswa tps la. Mèkredi, yon jij federal leve lòd tribinal ki te anpeche administrasyon Trump la pou yon ti tan mete fen nan desizyon tps pou Ayiti. Desizyon sa a vini apre yon chemen pou administrasyon an mete fen nan pwoteksyon pou Ayisyen yo pou plizyè santèn milye Ayisyen. Uscis chanje tou yon politik enpòtan semenn sa a pou moun k ap soumèt aplikasyon ak petisyon imigrasyon. Apati de 5 out 2025, 26 pase a, ajan imigrasyon yo gen plis otorite pou refize yon demann lè prèv obligatwa yo manke oswa lè prèv yo pa moutre moun nan kalifye, san yo pa voye yon Request for Evidence, oswa RFE, Oswa yon notis of intent to deny oswa narrowed an avan. Uscis di ajan yo toujou ka mande plis prèv lè sa apwopriye, men moun ki soumèt aplikasyon yo dwe sipoze y ap jwenn yon lòt okazyon pou bay dokiman ki manke apre yo fin soumèt yon aplikasyon. Chanjman antre an aplikasyon touswit pou pi fò demann ki deja an atant e sa ki fèt ki fèk soumèt yo. Te gen yon lòt gwo devlopman tou konsènan sitwayènte depi nesans. Jedi, Prezidan Trump siyen yon nouvo dekrè egzekitif ki chèche limite sitwayènte ameriken otomatik pou lòt kategori moun ki fèt Ozetazini. Dekrè yo vini apre yon desizyon tribinal siprèm te pran pi bonè pandan ete sa a menm, konfime sitwayènte depi nesans pou timoun ki fèt Ozetazini epi paran yo san papye oswa prezan tanporèman nan peyi a. Kounye a, administrasyon an ap fè agiman ke kèk eksepsyon Istorik te limite anpil ki ka aplike pou lòt gwoup tankou, kèk timoun gouvènman an klase paran yo kòm ènmi etranje, oswa ajan gouvènman etranje. Tribinal Siprèm nan pa t deside ke prezidan an kapab klase ti bebe ki fèt an jeneral kòm ènmi etranje, oswa elimine sitwayènte depi nesans atravè dekrè egzekitif. Nouvo dekrè yo reprezante yon pozisyon legal administrasyon an epi yo prevwa pral gen lòt kontestasyon devan tribinal. Yon lòt nouvèl sou imigrasyon, konsène timoun imigran ki pa akonpanye, yon kontra federal ki te sipòte prèske 100 òganizasyon k ap bay sèvis legal pou timoun imigran ki pa akonpanye te ekspire nan fen mwa jiyè. Rezo sa a te bay sèvis pou plis pase 24 mil timoun ki nan pwosedi imigrasyon. Kounye a gouvènman federal la ap avanse pou l bay yon ti kabinè avoka nan Houston yon kontra ki ka rive jiska 150 milyon dola. Defansè imigran yo a kèk lejislatè poze kesyon sou si nouvo sistèm nan ap gen ase avoka ki gen eksperyans nan lwa imigrasyon ak ase resous Pou sèvi tout timoun yo. Sèvis sa yo kapab rive jwenn tout timoun yo te lage bay moun ki responsab yo epi k ap viv nan kominote atravè peyi a pandan dosye imigrasyon ap kontinye. Ice anonse tou ke ajan li yo k ap travay sou teren an pral ekipe ak kamera sou kò yo nan tout peyi a avan fen mwa septanm. Anons sa a vini pandan gen plis egzamen sou fason otorite yo ap fè respekte lwa imigrasyon yo epi apre plizyè rankont ki te lakòz lanmò kote ajan ice te enplike. An jeneral, ajan yo dwe aktive kamera yo pandan operasyon lapolis yo, men ice ap toujou gen anpil kontwòl sou desizyon pou pibliye oswa pa pibliye anrejistreman yo. Defansè transparans yo di gen kesyon ki rete sou responsablite si ajans lan gen gwo libète pou deside si l ap pibliye anrejistreman yo. Kounye a, ann pale de Iowa. Nou vle fè yon mizajou sou yon operasyon federal lapolis ki te fèt nan Santral Iowa nan fen mwa pase a. Soti 21 rive 24 jiyè pase a, US. Marshal Service, te dirije yon operasyon plizyè ajans ki rele Operasyon Heat Wave. Otorite federal yo di yo te arete 61 moun epi yo te fèmen 97 manda arestasyon pou krim grav, nan yon operasyon ki te vize moun yo t ap chèche pou enfraksyon grav. Apre sa, defansè imigran nan Iowa yo te soulve enkyetid sou atik ajan federal yo ak efè gwo operasyon federal lapolis yo kapab gen sou kominote imigran yo. US Marshal Service dekri Operasyon Heatwave la kòm yon operasyon pou arete moun ki ki t ap chape anba lalwa e ki te gen manda arestasyon pou krim, pa kòm yon operasyon imigrasyon. Kounye a, ann pale de ekonomi. Nouvo chif federal yo sou travay ki te pibliye vandredi a montre mache travay Ozetazini an febli nan mwa jiyè a. Anplwa yo te koupe anviwon 23 mil djòb, epi estimasyon anvan yo pou mwa me a ak jen an te revize pou montre mwens djòb. To chomaj la te desann nan yon ti kras pou rive 4 pwen 1 pousan, men kantite moun k ap patisipe nan mache travay la te diminye tou. Yon sèl mwa pa etabli yon tandans alontèm, men rapò an rapò yo ajoute sou siy ki montre anba chomaj la ap ralanti. Kounye a, ann pase nan nouvèl entènasyonal. Lagè ki enplike Etazini ak Iran an ap kontinye byenke negosyasyon ap fèt sou Detwa d'Ormuz lan. Youn nan wout maritim ki pi enpòtan nan mond la. Iran ak Oman ap diskite tou sou aranjman ki ta pèmèt plis bato pase nan detwa a. Prezidan Trump di Vandredi li patisipe nan pèsonèlman nan chita pale ak Iran epi kwè yon akò ta ka posib. Pa gen okenn akò final epi batay ak tansyon militè yo ap kontinye. Detwa d'Ormuz enpòtan paske yon gwo pati nan petwòl mondyal la pase ladan an. Sa vle di, nenpòt dezòd kapab afekte mache enèji atravè lemond. Pri gaz kapab monte. Lagè ann Ikrèn te kontinye tou semèn sa a. Larisi te kontinye atake ak misil ak dron tou. kont peyi Ikrèn pandan Ikrèn te kontinye ap atake enfrastrikti militè ak enèji Larisi. Ikrèn ap ogmante tou pwodiksyon misil li ak kapasite defans ayeryèn li. Nou pral kontinye swiv tou 2 konfli yo epi rapòte gwo devlòpman yo pandan y ap rive, se te nouvèl se te prensipal nouvèl Good Neighbor U Good Neighbor Wooz Network pote soti premye jiyè pou rive 7 jiyè 2026. Good Neighbors Network se yon sèvis nouvèl gras ak World Grace Project ofri yo ede kominote yo rete Kominote refijye ak imigran yo rete enfòme epi rete konekte N ap mande w kontinye sipòte nou Abòne si w apresye travay la Pi bon fason w ka ede nou se pataje l epi abòne.